E jodia ou wè tout strateji yap fè pou Guy Philippe rete lwen. E si Guy Philippe rete ankò prezan sou teren an paske l gen anpil strateji, paske moun yo kwè vrèman nan li. De tout fason lap vini byento e depi l vini paramèt yo ap chanje e sa ki pou fèt la ap fèt pou pou peyi an jwenn yon lòt direksyon. Ou anonse ke Guy Philippe ap sou beton an? Guy Philippe gen lap sou beton an se sur. Gwo deblozay pete andidan cpt a, genyen konseye prezidansyèl Fritz Jean ki li menm ap asime pòs kowòdonatè anndan cpt a, ki li menm ekri yon lèt kote li mande premye minis Alix Didier Fils-Aimé pou l ba li detay sou 2 kontra malatchong kòmkwa ki ap siyen e ke pèp la li menm li pa ta okouran de bagay sa yo sitou pou sa ki gen pou wè ansanm avèk task force e dosye sekirite on pakèt lòt kontra tou e prezidan an ki li menm rive nan on moman kote l santi l enpuisan li vle fè parèt kòm se li ki puisan li mande detay yo Donk, bagay sa ki fè yon pakèt pale nan laprès, ou pral gen posiblite pou tande yon entèvansyon ki genyen tout detay sou dosye sa. Nan yon lòt bò, genyen Minis Nader ki rekonfime pozisyon yo e ke genyen sèlman Guy Philippe kòm aktè ki ka vini e kontinye sa ke Jovenel Moïse te kòmanse kòm pwojè yo e se Guy Philippe yo pwopoze kòm solisyon pou nou sòti nan kriz sa nou pral pèmèt ou tande sa pa bliye ou sou Wendyy Enfo chanèl enfòmasyon nou toujou chache tout enfòmasyon pote ba ou nan bo ti detay nou pap pran tan annal tande detay yo.
Anpil fwa, kantite moun n ap tann yo nou pa jwenn yo e pafwa tou Guy Philippe mande pèp la pou yo leve kanpe Pèp la ap tann Guy Philippe sou plas poul leve kanpe.
E pa bliye sistèm nan pwisan anpil. Sistèm nan genyen 219 an. E anpil moun nan dyaspora ka mande men sak sistèm nan. Sistèm nan se gwoup etranje kap e fè richès yo sou mizè ayisyen mele avèk oligak e tout lòt moun ankò e sistèm nan gen gadyen l li gen bouwo l. gadyen li se lapolis, lame, e lajistis, e pou wou l se mesye gang yo. Donk li gen tout sa. Ou wè kòman yo òganize yo pou yo fè, pou yo fè mete fwaye gang nan tout sektè, nan tout katye popilè yo. Sela siyifi ki sa? Sela siyifi pou pèp la deplase, fò l gen otorizasyon chèf gang yo. Donk, lepli souvan yo pa ka deplase. E si yon moun wè e dènyèman avèk lojik Samuel lan, moun yo deplase paske sa pa byen, Samuel se yon militè an fonksyon e ke tout kote rete yo lè kèlkeswa moun yo wè ki a mwayen de defans nan men yo, yo pa ka di anyen. Tandiske si se moun Guy Philippe yo a mwayen de defans, yo pral asimile yo a gang, yo pral fè divèsyon manipilasyon. Sa enpe konplike sistèm nan. Men kanmen menm fò moun yo konnen le jou yo leve kanpe ansanm enben tout bagay yo ap fasil pou Guy Philippe isi fòl sitou ke moun yo gen volonte yo vle chanjman oken chanjman pa pote san san volonte manifès popilasyon an menm Ibrahim wè lap fè tout sa e paske l gen apui enkondisyonèl e pèp la e pèp la ap siveye pou li depi li leve bra li pèp la pran lari. Sètènman se pa menm ka a, Ibrahim se yon militè ki te anndan lame, Guy Philippe se mentnan jodi a se yon sivil. Donk tout sa yo, men sesi nanpèch pa sela. Donk n ap goumen, n ap fè estrateji, n ap jiskaske emosyon avèk enèji an konbine ansanm pou nou fè sa nou dwe fè an Ok bagay yo chanje an Ayiti. Ok e Jan ke ou mansyone aktyèlman Guy Philippe se yon senp sitwayen li pa ka e se pa li pa ka non li evite tout sa ki kapab atribye l avèk gang yo nan nou ka remake 7 fevriye 2024 kote te gen yon pèple ki aswafe, yon pèple ki grangou yon lidè, tout moun te mobilize ap tann Guy Philippe. E pwi, den kou, pral gen tantativ pou yo te elimine Guy Philippe. E dè lò, poko janm gen posiblite pou l remonte Pòtoprens. Eske ou pa panse tou akoz de absans li sou beton an, sitou nan zòn metwopolitèn yo, ki koz pèp la toujou ap dòmi? Paske pou nou sensè, pèp la grangou, pèp la bezwen yon lidè serye. Men pèp la pa ka leve kanpe pou kont li. Fòk nou aksepte sa.
Bon efektivman pa bliye tankou ou di li janvye 1924 bò fevriye e Guy Philippe 7 fevriye li rann li nan peyi an men pa bliye li trayi pa se pè donk tout moun li te fè konfyans yo yo te gen pwojè pa yo e se nan dinamik sa Guy Philippe avèk sèten pwòch de Jovenel Moïse e dot li vin fòme fren donk Fòs Revolisyonè Dantant Nasyonal, pou li kontinye ideyal Desalin nan, paske Jovenel te epouze ideyal Desalin nan, li rive nan wout, nèg yo bloke ideyal la, li menm, n ap kontinye l, e se nan kad sa Frè fòme. Brèf, m dakò avè w, si licite, e bagay yo ap chanje men pa bliye fòl fè anpil estrateji sistèm nan pa piti li gen lajan e li gen anpil e mwayen dot mwayen e nan men mwayen resous imèn mwayen kontak mwen tout sòt de mwayen ladan e tout fòs e regalye nyo avèk avèk avèk yo se avèk yo se yo menm ki gen kapital nan men yo e jodi a ou wè tout estrateji y ap fè pou Guy Philippe rete lwen e si Guy Philippe rete ankò prezan sou teren an paske l gen anpil estrateji paske moun yo kwè vrèman nan li de tout fason l ap vini byento e depi l vini paramèt yo ap chanje e sa ki pou fèt la ap fèt pou pou peyi an jwenn yon lòt direksyon. Ou anonse ke Guy Philippe ap sou beton an? Guy Philippe gen lap sou beton an, se sur. Ok. E jou 7 juillet la, nou anonse l, nou tal pale a Prezidan Jovenel pou remèt flanbo a Guy Philippe pou ideyal Dessalines nan kontinye.
Ok, ou te fè apèl avèk lespri Jovenel la pou l manifeste nan tèt Guy Philippe? Pou l al jwenn Guy Philippe pou li akonpanye l nan tout sa l ap fè. Pa bliye, nou pa gen mwayen kilfo pou nou fè batay la. San pèp la, nou p ap ka fè anyen. Pa janm bliye, nou bezwen pèp la. Fò pèp la sòti nan somèy ke l ye a. Kisa k fè li e gen yon pasivite ekstrèm konsa pèsonn pa konnen èske se mizè lan èske se mistik yo fè e nan pòtoprens lan tout lèt bagay e 80 e 14 95 nèg yo tap fè tout bagay djab yo èske se sa ki mete pèp la ap dòmi toujou nou pa konnen donk se sak fè nou di prezidan jovenel li paka repozel anpè fòl rete fòl reparèt pou l goumen pou ke ideyal li an kontinye se grès kochon an ki pou kwit kochon an pou rès lan pou pèp lan finalman jwenn ti rès lan. Ok. W ap swiv aktyalite yo menm jan ansanm avèk mwen. Aktyèlman la a gen yon kesyon de kasasyon kasasyon. Epi genyen OEA ki bay aktè politik an Ayiti yo yon iltimatòm pou yo menm yo kapab prezante sa ke yo menm yo genyen kòm pwojè pou yon nouvèl tranzisyon. Sa k ap fè nou sou twa tranzisyon depi apre lanmò Jovenel Moïse. Guy Philippe pa nan kasasyon. Guy Philippe pa danse kole avèk loksidan. Eske Guy Philippe ap gen ase mwayen, bon m pa lage tout chay la sou do Guy Philippe, eske ekip revolisyon an ap gen ase mwayen pou yo menm, yo gen tan entèwonp sa k pral vini an pou evite sa vin pi mal. Paske, admeton ke nou aksepte nenpòt tranzisyon ankò la a, fren pa ta ladan l, nou pral oblije di, kòm sa fèk vini, n ap gade pou n wè apre, apre yon ti tan ki sa k ap bay. E tank nou rete n ap, n ap gade pou n wè, peyi a ap efondre. Eske n ap gentan genyen ase mwayen? Kisa nou dispoze pou nou menm nou pa kite sa gentan rive kote yon twazyèm tranzisyon fèt epi fen dòmi deyò?
Fen pa nan dòmi deyò, fen pa nan dòmi deyò, fen nan chanjman. Lojik moun ap di dòmi deyò a se yon mòd de panse l ye. Pa bliye, fen yo konsilte fen. e yo konsilte prezidan Guy Philippe, yo konsilte mwen menm. Nou reyini ansanm. Nou di pou Ayiti, oken sakrifis pa twò gran. Si l fò pou nou fè yon sakrifis a tout moun pou nou chanje donn yo, n ap fè l. Nou klè. Nou konnen kasasyon pap janm bay anyen se toujou sistèm nan renouvle. Ou klè sou sa?
Wi.
Dayè jij yo pa gen yon konpòtman dinamik ase pou chanje sa gen la a. Se de moun Depi yo sistèm jistis ayisyèn nan, jij la chita nan biwo l, li trete 2 dosye l al lakay li demenm maten, menm bagay lan se sa ki fè ou wè anpil moun nan prizon san jije san bagay se deja li ba w lojik jistis moun ki nan jistis ayisyèn nan. E dotre pa, 3 ka moun ki te nan jistis lan nan kou de kasasyon e ot te nan lojik asasina prezidan Jovenel. Ou wè kantite jij ki endekse nan asasina. Gwo deklarasyon ou fè la wi. Wi bon, se pa maji pou pèsòn moun. Anpil moun kounye an nan mawon. Dot pa egzanp madan kòk yo di ki mouri, moun di w se pa vre. Ezikyèl Dabrevil, tout sa. Nou konnen tout moun yo. Nou pa bezwen site, se reyèl. M pa di jij sa t la yo te ladan l. Men pa bliye se kou de kasasyon. Nou pa wè moun. E men sepandan sil fo fè pou yo yo vle yon lojik fren kou de kasasyon nou reklame yon nan de tèt yo pase nou konnen depi fren gen yon nan de tèt yo avèk prezidan Guy Philippe tout pwomès nou fè pèp la nap reyalize l. La prezidans oubyen la primati?
La prezidans ou la primati. Sètadi nap ka rezoud pwoblèm ensekirite an se si depi Guy vini ekip fren an la pwoblèm ensekirite an se sitou lap rezoud Nap fè referandòm nan, nap fè eleksyon. Nou pap fè referandòm e sa yo ba nou la ki gen tout vagabondaj ladann nan non. Gen yonn prezidan Jovenel te kòmanse, nap fè deba sou li, si gon pwoblèm yap chanje li, si gen bagay pou yo mete pou yo ajoute, retire nap fèl epi nap vanse paske li te gen lespri konstitisyon 1805 Dessalines nan. Se te lespri sa e sa k fè y ap prone ideyal Desalin. Brèf, depi yo dakò l, nou menm nou pa gen pwoblèm paske nou menm se yon chan e e se yon chanjman nou bezwen. Paske nou nan fren, nou konnen pwoblèm ensekirite a se pa yon pwoblèm lojik banditis reyèl li ye Pase m vle nou tout konprann sa map di an, m pa vle moun yo tande l pou di sa l di la, non. Pwoblèm nan se yon pwoblèm de mizè, se yon pwoblèm mizè lan, sa t antrene mizè lan, se yon pwoblèm danplwa. Nan yon peyi ou gen 80 a 85 pousan moun ladan l pap travay. Nan chomaj.
Wi, sou chak 100 moun, gen 80 a 85 ki nan chomaj. 20 a 15 moun ki pa nan chomaj lan sou 100 moun, y ap touche mwens ke 250 dola par mois. Yon moun ki nan diaspora konprann sa 250 dola pa mwa wan nik pran al nan market li fini e vi an pi chè an Haïti ke a l'étranger notamment Etats Unis. E nan salè sa ou jwenn la police ladann e se sak fè ki antrene ensekirite ou gen la ou jwenn lame ladann ou jwenn menm sektè sanitè la ladann medsen enfimyè e autres. Men, pandan, fò m di w wi, nan 15 a 20 pousan moun k ap travay la wi, sètadi 15 a 20 pousan moun k ap travay la, 40 a 50 pousan ladan yo ap touche mwens ke 250 dola ameriken pa mwa. Sètadi moun nan ap travay la ap mande, se sa yo rele chomay degize. E kiyès ki antrene l? Se sitou oksidan an. Petèt si nou gen tan na pale, ou gen de dim poukisa se yo menm. Brèf, sètadi pou w rezoud pwoblèm ensekirite an, fò w aji sou pwoblèm chomaj lan, sou pwoblèm, e lè w fin aji, paralèlman pandan w ap aji sou pwoblèm chomaj lan, fò w aji sou pwoblèm salè lan. Mwen jire m sou vi m, si Etazini gen sèlman 50 pousan moun k ap travay, menm lame amerikèn p ap ka kontwole vil yo. Bon se evidan yon peyi tankou Ayiti poul genyen tout banditis sa yo. Ou panse sil te gen travay ti mesye yo pa konnen yo ekspoze vi yo? Men se menm jan a rat. Rat lèl grangou menm sil konnen wap sòti wap touyel lap sòti kanmenm. E meyè fason pou nou rezoud pwoblèm ensekirite an se kòmanse kreye anplwa, se kòmanse bay yon salè aseptab tankou Repiblik Dominikèn bay li. Se sa wi pou nou fè. Donk tanke nap tye moun san rezoud pwoblèm chomaj ki gen nan peyi an, se fòlklò nap fè. Se e etranje a kontan lè wap tiye jèn anndan peyi w. Kowonaviris yo te vin avè l pou te tiye yon pakèt moun nan ti peyi yo, an Ayiti l pat tiye ase, yo chèche yon lòt kondisyon. Padon? Map tande w wi.
Wi yo chèche yon lòt kondisyon pou elimine l men mwen di w tanke nou pa jwe sou paramèt sa a anyen pap fèt. Yo pran yon falasye pretèks pou yo di nan nan tranzisyon, tranzisyon se eleksyon ki fèt. Se fo ou menm ki jounalis. Tranzisyon yo di se eleksyon sèlman ki fèt. ki fèt lan, se tranzisyon ki dire 90 jou avèk yon peyi ki te òganize, k ap fonksyone. Peyi Dayiti p ap fonksyone. E ou pa ka fè eleksyon nan 90 jou. Bon m di w, m di w sa jodi an, oubyen nèg yo annik kareman yo di yo fè yon bouyi vide, yo di yo nome yon prezidan sou fòm eleksyon. Apre sa yo fèk kòmanse depi ke yo pa konpoze a Guy Philippe e ekip Guy Philippe lan yo fèk kòmanse nan tranzisyon mwen jure nan vim Ou ka repete sa ou ka repete sa ou sot di a la pou pèp la? Mwen di depi yo pa konpoze mwen se pa pou san rezon non non di non pa vle pou yo di se non men ki pa vle konpoze non klè non vle konpoze men kon kondisyon non e m ajoute depi yo pa konpoze a ekip Guy Philippe lan yo fèk kòmanse nan tranzisyon nan tranzisyon sa ta vle
Sistèm nan aji sou 3 paramèt. Sou 3 paramèt pou l ka rejenere tèt li. Li aji sou mizè. Sou mizè. Se sa k fè Jovenel asasine pou 1. Pou 2, yo triple kòb gaz lan. Yo konnen depi yo triple kòb gaz lan, enben koud lavi an omwen double ou triple donk ou wè yo ni double kounya koud lavi an vin pi mal sètadi moun ki te ka manje apèn pa ka manje ditou sa te ka manje twouve anpil difikilte pou bidjè l fè l mwa li nan mande donk tout sa isi kounya yo jwe sou se premye kondisyon yo jwe sou li dezyèm kondisyon yo jwe sou tan an Yo jwe sou tan, y ap fè tan mache. Depi w grangou, tan ap mache, enben nenpòt, ou antre nan koripsyon fasil. Nenpòt bagay yo pwopoze w, ou antre ladan l. Paske yo pa preche moralite, nan mizè.
Nan mizè, paske depi yo di w, a monchè vin la, kite Guy non, Guy pa gen anyen l ap fè pou ou, ou bagay sa yo monchè, nenpòt ti kòb yo ba w, ou fè manifestasyon anfavè yo. Twazyèm nan, yo jwe sou divèsyon a manipilasyon. Ou wè y ap fè divèsyon, Gi isi, Gi adwat, tèl bagay, tout moun, y ap akize tout moun. Yo chanje paramèt yo, men se krèk ti bèt, si w pèmèt mwen lekspresyon an, anyen pa p chanje. Jodi an, mwen di l, e y ap tann Tout sa yo vye tout a paramèt sa yo, se yon fason pou moun ki te popilè lan tankou Guy pou l vini yon jou pèp la dekouraje e yo abandone l. E kou yo abandone l, yo fabrike yon lòt lidè ki restavèk epi yo fè l prezidan pou yo rejenere tèt yo. Jodi an non sèlman pèp la p ap antre ladann, dyaspora trè eklere, trè avize. Paske jodi an, dyaspora a pa la sèlman pou ap voye kòb ann Ayiti, li la pou l patisipe aktivman nan vi politik peyi an, pou l ka bay, pou l ka bay avi pa li pou peyi sa a ka pran yon lòt direksyon. Ok.
An palan de. Men lòt bagay ou di tou toutalè nan kesyon w nan, m bezwen ba w ti repons, nou pa vle wè oksidan. Non, non, pa gen nou pa vle wè oksidan, non. Nou pa vle, nou pa dakò ak konpòtman oksidan genyen fas a Ayiti an. Se sa nou genyen. E pa oksidan nou genyen pwoblèm avè l. Men konpòtman yo, konpòtman yo, konpòtman patènalis yo, konpòtman ke nou menm se te restavèk nou ye, konpòtman mèt a esklav la nou pa dakò l. Se li nou pa dakò. Nou pa timoun piti, nou yo menm yo pa papa nou. Nou se de patnè. an nou fonksyone an patenarya ganyan ganyan e sa wi nou mande e pa bliye reprezantan yo ki an Ayiti an fè yon pakèt de vye rapò sou nou e nou bezwen montre yo rapò sa yo fo paske Ayiti ka devlope tèt Ayisyen ka devlope Ayiti sètènman nou menm nou mande aprann respekte volonte pèp lan se pa moun yo vle mete yo pouvwa la pou yo mete moun ki enkapab moun ki pa ka dirije moun ki restavèk E sa nou mande, nou pa gen pwoblèm oksidan, nou pa gen pwoblèm avèk Etazini, pouvi ke dirijan ameriken yo vle respekte nou, vle respekte chwa popilasyon an, jodi an pèp la mande Guy Philippe, patou kote ou pase se Guy Philippe, bon kòm se pa eleksyon k fèt, nou di tout depi pa eleksyon fòk gon konsansis, an nou fon konsansis ke pou pèp la santi l konfòtab, se pa moun sistèm nan vle mete li pase pa karikom li di mete ti jak ti pyè tankou l mete 9 restavèk la kap fè tout dezòd la epi kap imilye peyi an davantaj se sa nou gen kòm pwoblèm men lojik lan nou di yo konpòtman yo anvè ayiti li inaseptab entolerab.
Ok! Talè a la ou ta pale de fabrikasyon d'un lidè pou le pèple ayisyen. Semèn dènyè, mwen t ap fè yon analiz ansanm avèk yon konfrè, kote m t ap di l, èske se pa sistèm nan ki fabrike Samuel pou pèp la pou fè pèp la pa kwè nan okenn lidè ankò. Paske nou tout klè sou sa, antanke yon militè, ou pa ka di ou pran pèp la ou leve kanpe ansanm avèk li, lè ke ou rive nan lari a se jene w ap jene, se priye w ap priye. Aktyèlman la nou pa gen pwoblèm priyè, nou gen pwoblèm ensekirite. Eske fabrikasyon lide sa yo pa vin fè pèp la pèdi konfyans nan Guy Philippe? Paske chak jou ki pase, se mal, nou dakò, se mal Ayiti ap vin pi mal.
Pa bliye se yon mach maraton. Chanje yon sistèm se pa jwèt. Se pa yon ti pòs ou bezwen. Se yon sistèm ou konnen ki pa ka pot anyen kòm rezilta pou nou, nou vle chanje li. Pou mwen reponn kesyon an, m ta vle, pandan m nan sistèm nan, m ta vle, m pa konn si m vle ou a di m, w ap pale m de bagay Balaguer lan pou m di w, pou m pou m retounen sou li, m ap pale w de Samuel. Mwen pa kwè e sistèm nan ki ki fabrike Samuel, non. Yonn nan pwoblèm nan w pa konnen, pa bliye mwen menm m abite Kanapevè tou. Samuel pat yon lidè nasyonal. Samuel te yon nèg ki t ap defann zòn li. Yon ekip ki te di Kanapevè pap livre o bandi. Donk, avèk sa, li vin gen yon seri de moun avè l, li t ap pwoteje Kanapevè. Men, an pwotejan Kanapevè, anpil moun, bon, oubyen se yon enèji ki pase, moun kwè ke l ka fè yon bagay jeneral anndan pòtoprens ou nan peyi an men yonn nan pwoblèm mwen m toujou genyen kiyès ki te pale avèk Samuel e fren an patikilye pase mwen menm se mwen menm pase mwen menm Samuel te tou prè mwen lè m te chèf Samuel te nan lè m te minis Samuel te nan bakòp mwen men m pat janm di Samuel sa m vle paske m pat jwenn enèji pou m te pale avè l e m gen tanperaman sa tanke m pa jwenn enèji an mwen pap m pa p pale avè l san ke moun nan pa pote tèt li ban mwen. Brèf, Samyèl pa t di moun yo li t apral pran primati, li pa t di yo li t apral pran kote nèg yo rete,
vila dakèy. Li pa t di sa. Si l pa di sa, se nou ki te gen bagay nan tèt nou san nou pa trete l avè l. E nan fò de sa, se vre, lè m pale avèk pwòch mwen, yo di men depi l te wè mouvman kon sa a, fò l te imajine l, se imajinasyon. Brèf, dot moun rele l e sitou daprè sa l di, lè w ap tande sèten vòys ki gen lari an, sèten moun a zam yo, gang yo, te mande l, fè l dè pwopozisyon ke li menm li pa t vle adere avèk yo. Men nou menm, nou pa t gen, paske nou pa konn ki kote li branche totalman, n ap tann ki sa ki pou fèt. Brèf, echèk 16 an fèt. Men, echèk 16 an pa ka di pou l afebli Gi. Gi s on lòt lidè, s on lòt bagay. Samyèl s on gwo lidè tou wi, men li te klase l lan kanapevè, li pa t gen on enfliyans sou tout peyi an, li pa t di moun yo ta pral fè revolisyon. Petèt nou te ka sèvi avè l si nou te bokou pi agresif. E mwen menm an patikilye, m te gen dwa pale avè l, li di m men bagay la, m te di èske l vle, li te gen dwa pa vle, li te gen dwa vle, sa depan. Paske l te gen dwa pa gen lide non gen an, gen dwa e pa lide sa l te gen, apriori. Se nan kad sa a mwen menm. Men nou klè sou sa, ou pa ka, nou pa ka ap mande sekirite avèk moun ki mete ensekirite nan peyi a. E se mo sa a Samuel di ki fè mwen menm m sispann kore Samuel. Paske chak fwa, chak fwa ke, chak fwa ke ou ap mande sekirite avèk moun ki mete ensekirite nan peyi a, m santi w ap pase m nan, nan labou. Pa, pa bliye, pa bliye, li so, li fè pati de yon kò regalyèn. Fò l gen estrateji batay li tou. Paske se pwoblèm sa a m gen avèk sèten moun. Batay pa pote boure e fòs sèlman. Li fonksyon de estrateji tou. Si m nan yon kò òganize, tan ke m pa kou deyò kò an, m pa dwe montre kò an m p ap kolabore avè l. M ka mande l sa. M pa mande pou l ban m nan. Mwen fè popilasyon konnen m toujou nan kò an.

Sètadi, lè w ap goumen, se pa fòs lan ki priyorite an, se estrateji an, refleksyon an, mòd de panse an. Se tout yo menm ki konte. Se pa tout sa moun nan di deyò a, se li menm ki anndan. Li gen yon bagay li di, se pou lagalri. Se pou konsomasyon e sistèm nan. Men sa lap fè a lwen de la. Men tandiske nou menm nou pa asepte sa. Nou vle pou moun nan di klèman sa l pral fè. E lè l di sa l pral fè, lè l echwe ou tande non li pat dwe di sa l pral fè. Sa di finalman moun nan pa konn ki strateji a adopte pou l goumen. Paske goumen fò w dakò e pa tout sa w tande ki verite an. Epa tout sa w tande se li menm ki vrè. Moun nan gen dwa di map mande w zam se yon pretèks map chèche. Si m revòlte men poukisa kominote nasyonal kòm entènasyonal si m revòlte men ki kondisyon ki fè m revòlte se paske m wè peyi m ap tonbe e ki dirijan m yo pa vle pran responsablite yo. A se tit m mande brigadye e kòlèg mwen vin ede m pou mwen garanti sekirite zòn mwen e ensidsuit e anviwònman m. e de anviwònman li entegre sou tout sistèm nan. Se sa li ye. Men nou menm nou pa vle estrateji. Se menm jan ou wè Guy Philippe se yon bon estratèj, li pa pote boure konsa Pòtoprens. Egzakteman. L ap kite tout emosyon, enèji yo gonfle e fòs yo afebli. E se sa k fè m mande tout moun, pa dekouraje a Guy Philippe. N ap goumen pou nou ranvèse yon sistèm. Pale de sistèm, Non di Dominikani te gen yon sistèm parèy an 94-95 nan eleksyon Balaguer, Peña Gómez. Aprè eleksyon an, malgre tout kòb klas posedan peyi an bay Balaguer ki te deja opouvwa a, avèk kantite kòb epi tout sistèm gadyen sistèm nan, an palan de lame, lapolis e tout lòt sèvis entèlijans la avèk Balaguer, ebyen, Peña Gómez fè rad mare, sètadi gen eleksyon an. Jiska 57, 60 pousan. Klas posedant lan di e, nou gon pwoblèm. Se malgre tout lajan sa dpnse e nou jwenn majorite moun vote Peña Gómez, fòk nou fè atansyon. Peyi an ka eklate nan men nou. A se tit, yo òganize yo, yo reyini ansanm yo di non pap ka bay Peña Gómez pouvwa lan. Si non bay Peña Gómez pouvwa lan kantite moun ki votel li pap gen mwayen politik li pou peyi sa a pa eklate, kantite moun sa yo ki pral jwenn bezwen travay, pral fè tout sòt de bagay, se menm jan avèk Aristide ki te 91, donk non fò nou fè yon bagay. Yo fè yon koken yo bay Balaguer pouvwa lan. M vle moun tout moun yo konprann sa m di an. Kounye an kòm se koken yo fè e manifestasyon nan lari an, yo di ok donk kòm eleksyon an gen pwoblèm yap nan 4 ran yap bay Balaguè 2 zan ladann e yap bay Peña Gómez mwayen depans li fè pou eleksyon nan an atandan poul ka jere pèp li e an atandan de 2 zan yap fè yon lòt eleksyon alò sistèm klas posedant lan, pase klas posedant lan, klas posedant lan sèlman, e pa li menm ki konpoze sistèm lan, men li fè pati eleman fò sistèm lan. Se li menm gran bene, youn nan gran benefisyè sistèm lan. Enben, ki sa yo fè? Yo reyini antre yo menm, yo di, an, kounye a, gon pwoblèm, fò nou envesti nan edikasyon, pou nou fòme jèn nan peyi nou an, pou nou montre yo e ki sa ki ka pase an ka ke yon mas moun e reklame pouvwa lan. Yo envesti nan sante. yo envesti nan enfrastrikti woutyè, yo poze pwoblèm salè lan, yo kreye anpil anplwa, enben depi la, sistèm nan refòmate, epi moun yo asepte l. Alòske, lakay pa nou, klas posedant la, tout lòt eleman sistèm yo, olye yo fè sa, yo vewouye tout sistèm administrasyon nou an, fè oken jèn pa ka jwenn travay nan peyi an. On minis pa ka bay oken moun travay. On direktè pa ka bay oken moun travay. Yo tèlman verouye l, sètadi vir se ti pwogram bidon ki ka kreye on ti travay pou 15 jou. Donk se nan kad sa Ayiti tonbe nan ensekirite san fon sa a e non Mande, fren Mande li menm ap goumen pou l pran pouvwa a pou l ka chanje lòd dè choz anndan peyi an. Ok.
Talè a ou tap pale de jèn epi nou toujou ap pale konsènan fren. Eske sa pa rive depi apre arestasyon manb fren an ki se Shelson Sanon, gen de moun ki te nan fren ki kòmanse ap swa pè oubyen ki gen moun ki anvi antre ki pa rantre paske Pou nou menm jiska prezan se yon enjistis anvè Shelson. Eske pa gen moun ki pè antre nan fren akoz de sa?
Bon si w pè sèke w pa vle chanjman, depi w ap goumen fò w konnen goumen pa dous. Pa bliye non. Si w pè sèke w pa sòt, pa bliye depi w ap goumen anfas yon sistèm li pa fasil. E si sistèm nan te fasil, Chalmay Peyal t ap ranvèse l deja. Stephen Alexis t ap. tap ranvèsel deja Rosalvo bobo tap ranvèsel deja se de moun ki te trè trè popilè sistèm nan jwe sou 3 paramèt de dout totalè an e li dekouraje yo jiskaske li jwenn ti grangou ki avèk chalmay peral ki te konze lè konze ki denonse chalmay peral ki fè yo fizye l ensi de swit donk goumen anfas yon si e ou oblije goumen anfas sistèm nan depi se sistèm nou ki te renouvle tèt li 5 an tou apre peyi an jan n ye an se depi banm di w e si me te di menm bagay sa yo di si nou pa goumen pou nou chanje sistèm sa a li peyi dayiti pa p fon gwo pa se yon yon pa an avan 2 pa an arye w ap toujou fè e ou tande diskou yo gen 2 diskou k ap sikile sou rezo a la ki di w sa klèman. se ba yo fè yon ti pa an avan, apre pa an avan an fè yo fè de pa an aryè. Donk jodi an nou deklare se twòp atò, nou fè ti tato twòp a sistèm sa a, kèlkeswa tan sa pran fò ranvèse l. Vwala poukwa nou mande moun yo, fò yo trè kouraje, trè pasyan, fò yo fè rezistans pou yo toujou atache a ideyal Desalin nan e ke jodi a e Guy Philippe ki pòtè lan. Se sa l ye. Fò moun yo pa panse ke yo ap annik vit demen maten w ap pran. Yon seri de moun ki fè 219 an, paran yo ap fè richès sou mizè yon pèp. Yo ekri memwa yo. Pa sa yonn di, li di Jovenel ap goumen pou 5 an, li menm l ap goumen pou 50 an.
pou 50 an, depi l di 50 an se avi, apre 50 an l pral pran 50 an ankò. Sètadi li p ap la, lòt jenerasyon k ap vini yo gen memwa l ap goumen pou 50 an. Sa di klè pou pèp lan konprann. Men malerezman pèp nou an pa konprann anyen nan anyen. E se sistèm lekòl ki fòme nou an ki rann sa tou. Lekòl nou an pa aprann nou fè disètasyon, pa aprann nou fè deba nan klas. Se pakè, tout bagay se pakè. Istwa Dayiti an ki te dwe ekri an kreyòl, ekri an franse, yo pa menm konn istwa Dayiti an menm, tout sa yo te etidye pa kè, yo pa aprann fè disètasyon, yo pa aprann fè devwa, e moun ki pou fè l pou yo. Donk se tout sa nou gen jodi an, lè on moun di on bagay, nou pa konprann li, e lè l di l ap goumen sou se klas la, di se ekip li an wi, klas posedant li an, se sa yo te rele peti boujwa ou gwo boujwa oubyen milat. e se afranchi yo. Donk yo di w yap goumen pou 50 ans, yap goumen a vi. Donk ou menm kou manda pa w la fini, zanmi w yo ap kite w, zanmi w yo ap pral chèche mieux être aprè dot kote. Nou pa ase inifye nou jiskaske pou nou goumen ansanm pou nou ranvèse sistèm sa e pou nou yon lòt Ayiti. Dayè nou di frè, Pa bliye non, nou di nou pa anti ameriken non, nou pa anti fransè, nou pa anti kanadyen. Sèlman nou anti konpòtman yo genyen vizavi Ayiti. Konpòte yo an patènalis lan, konpòte nou nou menm nou se de restavèk yo, de bagay isi, tout sa yo di pou nou fè l. Se yo menm ki pou fè chwa pou nou, nou se timoun nou pa ka fè l. Alò Jovenel te montre klèman ke Ayiti kapab chanje e Ayisyen kapab chanje Ayiti. li montre w ki kantite travay li fè avèk lajan ayisyen an, baraj maryon, gwo wout, baraj latani, ayopò, li ta pral renove sistèm rezo elektrik lan, li mete 60 megawat ladann, li fè pon ki pat janm fè isi, tout avèk lajan trezò piblik lan, li fè lopital, aprè lopital jeneral se pi gwo lopital ki gen li fè, li fè egzanp sa a pòdepè, li fè komisarya. O Fatma, Kwadèboukè, Lasalin, Pòdepè, dij. Donk, Jovenel eseye nan tout domèn de devlopman pou l di w men sa nou ka fè nan yon lap de tan. Si m fè sa nan mwens senkan, yon lòt vin fè l nan senkan tou, enben nan kenzan n ap gen yon lòt Ayiti, nou t ap renove Pòtoprens si yo kite Jovenel rantre nan. rete desanm, lè yon moun rive nan Pòtoprens, ou t ap kontan, nou te bay egzanp, nou te bay yon ri pilòn, se te ri de la Reyinyon onivo de Channmas, de ri Channmas, de plas Sam. Donk, nou te atake tout domèn e se pou m pwouve w ki sa nou ka fè. Bon, nèg yo konstate, yo tèlman bay manti di Ayisyen se nil e pou yo pa, pou mèt yo pa montre se mantè yo ye, enben yo konpoze, yo konplote, yo asasine prezidan Jovenel, enben nou di rèv lan pa asasine, rèv lan bloke, enben nou fè apèl a Guy Philippe pou l vin debloke rèv lan ki se ideyal Dessalines lan. Ok, m ap tounen sou, m ap tounen sou Jovenel Moïse paske fòk nou pale de Jovenel Moïse, jodi an se 9 jiyè, nou pa ka sote pati sa ki se yon sijè daktyalite. Men, ban m fini avèk koze Shelson Sanon an. Bò kote Fren, ki jan demach yo ap mache pou ede Shelson Sanon sòti nan prizon? Tout arestasyon politik, tout anprizonnman politik, se enstitisyon dwazimen yo OPC ki ka fè plis gwo bagay ladann. Non menm non paka pran zam pou nou antre ale ni nan dcpj ni nan komisarya delma pou nou met Shelson deyò. Nou kwè nan lajistis, se lajistis nou pran, yo pa janm vle voye Shelson lajistis. Se pou montre w son arestasyon politik, son arestasyon gwo ponyèt. Kòm fren ap pwone revolisyon, sistèm nan nan tout sektè li fò l pwisan, lè w di sistèm nan w di etranje yo tou, Ou di nèg ki gen anpil lajan yo e avèk tout konpozant ke l gen ladan yo. Enben yo pran li. Fnen, e se demach pou n, ki demach pou n fè? Se lajistis, se sa w ap fè la a, se kritike pou nou kritike konpòtman diktatoryal dirijan yo, diktatoryal dirijan yo, pase Shelson pa gen okenn plent kont li menm. yo pa pran nan flagran deli, lapolis pa ka arete konsa yon moun k ap mache nan lari san n pa fè yon arete l, epi depi jou an se odisyone w ap odisyone l tanzantan san, dayè lalwa klè ki konpòtman pou lapolis genyen e si li arete yon moun kèlkeswa jan n arete l lan pou l voye devan jij natirèl li, li konnen depi yo voye l devan jij natirèl li yo p ap okenn plent yo pa ka jwenn pou li. Enben y ap libere l, yo pa vle libere l, yo kenbe l. Èske nou ka al goumen avèk yo? M pa kwè sa okenn moun nan okenn peyi. Donk, èske yo, nou pa pran avoka? Wi, nou gen avoka. Èske yo vle tande l devan avoka ankò? Non. Sèl, sèlman yo kenbe l pou rezon pa yo. Epi nou pa jwenn ni OPC ki vle, ki, ki, ki fè entèvansyon pou nou. Nou pa jwenn ni dwazimen ki fè entèvansyon. Donk tout moun trè konfòtab avè l paske yo fren yo pa vle depi w pale de chanjman anndan peyi Dayiti enben menm moun ki sòti nan klas plis pòv lan ki avèk letan kondisyon yo chanje pa vle chanjman pou tout moun e se konpòtman mesken sa a nou gen ann Ayiti ki fè peyi an toujou rete nan labou ke l ye an. Donk an e mo, fren avèk avoka ap toujou fè travay, nap toujou fè chak fwa entèvansyon laprès fòm di w m felisite w mèsi laprès ede nou ladan l, men ou wè moun sa ki la yo pa tande pèsòn moun, sèl moun yo tande se patwon yo mesye Leblanc, yo pa tande okenn moun ankò. Donk se nan kad sa mwen di w se pa fren, pase fren kisa fren ka fè se avoka pou l bay si l pat bay avoka. ou te ka ou te ka kesyone konpòtman vre men la ou wè son se se yon bagay politik nèg yo genyen avèk fren an jeneral avèk sanon an patikilye. Ok.
Talè a nan yon repons ke ou te bay ou fè konnen ke nou kapab mete sekirite nan peyi a nan 90 jou. E pawòl sa, se pa la premyè fwa ke nou menm Ayisyen nap tande l. Te genyen yon eleman, ou wè m pa mansyone sitwayen, m jis di yon eleman, sou Jovenel Moïse ki te di, Jovenel Moïse pa kapab, se nou menm ki kapab. Otomatikman Jovenel ale, nap mete sekirite nan peyi a, nan mwenske 90 jou. Ki sa ki ba nou asirans ke nan 90 jou n ap kapab mete sekirite nan peyi sa a jan ke li menm li ye a? Paske chak jou ki pase gen yon ansanm de ti jèn k ap antre nan gang.
E si w gade kounye an la, ou wè gang yo dou yo pa kapab ankò. Se ekip ki la a ki pa vle modifye lòd dè choz. Brèf, nou menm, eksperyans Guy Philippe, eksperyans Nader, eksperyans yon pakèt lòt manm nou yo, volonte nou, lanmou nou pou pèp ayisyen, lanmou nou pou jèn anndan peyi an, enben dinamis nou, kouraj nou, kapasite non fè nou kwè nan mwen de 90 jou dayè e fren enstale pou 1 pou 2 nan 96 è tan wap santi chanjman nòmal paske gon pwovèb ki diw kabrit gade je mèt kay avann rantre nou klè Nan 96 è wi, sa vle di 4 jou wi. 4 jou wap santi yon chanjman, nou pa di nan bay sekirite, wap santi chanjman manifest. Depi nan diskou an wap wè santi chanjman. Sa m di w lan, se konprann ou pa konprann, nou tou lè 2 òm de teren. Non, m konprann, si e pou konprann mwen konprann, men fò w konnen se pa mwen menm sèlman kap tande w, se tout yon pèp la. Dakò, pa bliye, pa bliye, premye bagay mwen di w, se depi nan diskou lan, pou di tout moun depoze lèzam. Premye bagay ou mande l depoze lèzam. Ou pa ko mande yo remèt zam non. Ou di moun yo depoze lèzam. Ke tout jèn, ou envite tout jèn, retire kò w nan fwaye gang yo, chèche travay e rapidman reyinyon fèt. Pase fren, pandan fren ap fè envestiti la, Li pa pè gwo diskou non, diskou senp epi kòmanse reyinyon fèt avèk tout aktè yo, Ministè Finans, Ministè Planifikasyon, CNMP, Kou Siperyè dè Kont, tout aktè ki ka bloke yo epi kòman pou nou jwenn sèten milyon de goud pou nou envesti dan un premye tan nan yon pwogram asenisman avèk eleman dirab, sètadi nan yon pwojè devlopman dirab. asenisman non pou e devlopman dirab. Sa m antann pa la? Si w gen, pa egzanp, e kòb ou te ka bay, si w bezwen 100 goud, pou m ta fè tout moun konprann, pou 50 moun travay, ou met 100 goud, e ou mete 100 goud pou 25 moun travay. Pou ki sa? Paske ou konnen randman w bezwen an w pap ka jwenn li. Paske ou bezwen dekouraje ti mesye yo. Si, pa pa bliye, ou pap ka tchwe tout moun ki nan gang. Gen Wè, de nèg sa e se, klè. se grangou ki fè, pa bliye, gen de moun se grangou ki fè al nan gang. Nou pa pa prale 10 premye chèf jiska 15 premye chèf yo. M retire moun sa yo. Men ti mesye a sapat nan lari a, yo pòv vrèman jan w wè yo a. Yo grangou, pa, bon, chèf yo pa menm respekte yo menm tou. Pase paske yo grangou, yo zonbifye yo, e yo menm se lè al fè yon kote yo vòlè, yo piye, e sa yo jwenn, yo vann yo. Men yo menm fò w retire yo, apre ou ka trete yo wi kòman pou dezetoksike yo, paske yo pran dwòg, yo pran florida, yo pran tout sòt de bagay. Men pandan tan sa tou, m ap di w sa son pati nan pwoblèm ensekirite an. Kounye an tou, fò òganize polis lan, lame an, pou ba yo mwayen e mwayen an e pa mwayen zam ak minisyon sèlman, mwayen finansye tou. Paske moun k ap goumen an fè kè l kontan. Se menm jan lè w tande ou ale lopital ann Ayiti, ou wè moun nan ap soufri, doktè a chita ladan l. Men kòman ou vle yon doktè apre setan k ap touche 25 mil goud, 30 mil goud pou l ap travay a kè kontan? Lajan se mobil motivasyon tout moun, kèlkeswa moun nan. Men sistèm nan fè menm ou maltrete doktè a pou l rayi tèt li, pou l rayi peyi an. Yo fè nou sa menm, peyi sa w pa gen dwa renmen depi se ann Ayiti ou ye. Se lè w kite l ou vin renmen l. Se sistèm nan k fè sa. E sistèm nan fè sa etranje yo, oksidan an. Ou toutomwen reprezante oksidan an. li fè ou bay salè fèb depi ou bay gwo salè li twouve ou gen tout sòt de pwoblèm li kòmanse anmède ba yo paske gen de bagay m pa ka gen de bagay m pap di la men se nou wi t konnen n moun ki anndan fren wi t konnen n e sa fren konnen tout jan pou l debouye kat lan wi. pou l kòmanse kreye travay e an menm tan. Ya, m konprann. Ou pa ka, ou pa ka bay estrateji w nan mikwo. Gen bagay ou sipoze rezève. An menm tan, jwenn zam ak minisyon pou sòlda avèk polis. Bsap, nou pap bliye bsap. E kòmanse òganize yo Alò, ban m di w, mwen m se tande m tande moun yo di konsa gen de zòn pa, ou pa ka retire l. Alò, w al pran Savyen la a, ou mete 150 sòlda, polisye, militè, bsap, la pou on mwa pou kraze gang Latibonit lan, epi tout moun san telefòn, avèk radyo sèlman. e tanzantan w chanje kòd yo, ou pap rezoud pwoblèm nan. Ou tande, ou ta tande sa. Wè, yo menm yo ka fè 100 jou yo pa manje. 100 jou, e ou menm ki, se legal wi, se le, lame, lapolis, bsap, se enstisyon legal wi yo ye. Donk gen mwayen, se volonte k pa genyen selon ou menm? Bon, sa, yo pa bezwen di w sa kamarad. Pèsonn pa bezwen di w sa. Pèsonn moun pa bezwen di w sa. Polisye w di sa tou dayè. E polis yo twa kal a de ap travay se volonte yo, lanmou yo gen pou peyi yo ki fè yo ekspoze vi yo. Pa gen okenn kè kontan vrèman. Non men vin gen vin gen yon èn kont polisye yo paske anpil fwa pèp la leve kanpe se menm polisye sa yo kap Tire gaz lakrimojèn sou sanblab yo. Dènyèman m ap gade yon videyo kote yon polisye kanpe yon machin. Mesye a sòti nan machin nan, l pa fè misye anyen, l pa fè okenn retisans pou wè polisye a k ap ba l de seri de gwo kout kòf zam nan. Sa fè lèd.
Bon, ou ka entèprete l de jan. Mwen menm ki fè psiko e sosyoloji, psikoloji ak sosyoloji, se sa k fè yo rele yo gadyen sistèm nan. fren pran pouvwa a demen maten yap gadyen fren yap gade fren menm nèg sa ki o pouvwa a vini pou yo fèl yap mal tilizel se nou menm pou echanje yo premye bagay li ka maltretel pa pa fwistrasyonl se kòmsil di nap fon bagay nou paka fèl nèt nou kreyem plis pwoblèm tout jan ou wè konba gon jan pou konprann langay moun nan Kite poli banm di w gon jou non ta ale premye fwa polisye yo te prè pou l te ouvri bare retire kò yo fè moun yo antre wi men fò w vle antre fò w vle antre li pa pral antre tou kite w antre pou l gen pwoblèm apre pou bagay w a pa reyisi pou yo di se li mèt ladan l men polisye yo di si w ap fè yon bagay mete gason sou w fè l si w pa ka kriye si w pa ka kriye pa fè grimas lè konsa w ba l pwoblèm pa bliye li menm se sa l ye se yon gadyen l ye Se gadyen sistèm nan. Se konsa yo konstwi l menm. Yo konstwi, se dirijan yo ki pou refòmate mantal polis yo, mantal militè yo. Men pa bliye tout militè, tout polisye fèt konsa. Demen maten, pren pran pouvwa lan, kite ap vin lòt moun ap fè dezòd, w ap wè yo kanpe konsa devan l. Paske se toujou konsa yo fè l kòm gadyen sistèm nan san ke yo pa andoktrine l. Men lè w andoktrine l, li konn ki konpòtman pou l genyen fas a movè konpòtman dirijan yo. E sa k fè, e Thomas Sankara di w sa, tout e, tout e e e la militè ou polisye ki pa andoktrine s on kriminèl. Donk se nan kad sa non menm non dil fò nou konprann yo pou nou goumen an fò konprann tout moun pou avanse donk se pou yon ti batay piti bon moun konnen se pa menm batay 2004 lan 2004 pat gen gang pat gen tout zam sa yo nan lari pòtoprens jodi an tout kote gen zam donk pou goumen fò goumen anpil estrateji e fò pèp la manifeste volonte chanjman an. Se nan kad sa a, lidè anblematik frè an Guy Philippe gen anpil strateji pou l fè pou l avanse, men kou l antre nan kapital la w ap wè tout donn yo pral chanje. Ok, ou di 2004 pat gen tout zam sa yo, gen yon gen yon kesyon anpil moun toujou ap poze, eske zam 2004 yo toujou la oubyen ki sa k pase? Kote yo? M pat nan 2004, m pa ka reponn kesyon an. Ok.
M pa ka reponn. Se kòm si w ta di m kote zam makout yo. M ap di w m pat nan makout. Ok, ok.
Bon, jodi an, jodi an nou pa ka pase san ke nou pa touche pwen sa. Katran apre lanmò prezidan Jovenel Moïse, toujou poko gen okenn limyè ki fèt sou sa. E ou menm ki te pwoch prezidan Jovenel Moïse, Lè ke ou te resevwa nouvèl ke yo asasine Prezidan Jovenel Moïse, ki premye bagay ki te monte nan tèt ou?
Ase m choke, revòlte, fristre pou yon nèg ki tap travay lajounen tankou lannwit pou l te retire peyi sa a nan enpas ke l ye la, epi m wè asasine l. E la ou kòmanse di waw sa kap pase? Bon mwen menm, e te lè m premye, m se yonn nan moun ki konn sa byen ta paske telefòn mwen, te fèmen son telefòn ki ke se sèlman prezidan Jovenel ki konn telefòn sa a depi 10 zè m fèmen tout lòt telefòn yo telefòn sa a m kite l ouvri depi prezidan bezwen m li rele m pa bliye mwen se moun ki pa dènye moun ki pale a prezidan a 11 zè edmi minui m t ap pale a prezidan jou madi sa a e lè yo vini finalman telefòn madanm mwen sonnen sonnen sonnen non te kite li kite l nan rezchose an. pa erè. Bon, ou gen rezon, petèt nan bay sa ou gen nature sa ak yon seri de bagay, se twòp pou nou. Epi se lè l leve pye epi l tande telefòn nan ap sonnen sonnen, lè l desann pran, gen yon moun ki di l, di minis lan kite kay la rapid, yo atake kay Prezidan Jovenel. Mwen menm, lè Livan enfòme m sa, li sekwe m, mwen pa bliye m, m se yon nèg ki te dòmi a inè, se te sa mwen ak Marie Jovenel nou te genyen, se dòmi minwi inè epi leve twazè katrè twazè tan nou te di tèt nou nap dòmi lèl leve m sote epi m dil sak pase lèl dim ba la premye reflèks mwen se rele de twa moun kay prezidan jovenel si yo ka potel sekou e se la m pa padone mesye yo kel te rele yo notamman Claude Yon prezidan an danje, yon prezidan an danje, premye reflèks ou, se mande sekretè w rele tout minis yo, enfòme yo, non sèlman pou pwoteje yo, an ka ke y ap vin atake yo, men pou yo fè tout dilijans si yo kapab mobilize popilasyon an. Enben, lè m konnen, lè sa a nèg yo di m konn sa, e twò ta, e yo konseye m kite kote m ye an. E lè m kite kote m ye an, dwòl afè, e yo te gentan met kontwòl sou mwen, m antre nan yon kay, m di mèt kay lan, pa kite moun konnen m la pandan m la se gade m gade moun ap antre sòti epi m di madanm mwen ekoute ou wè yo gentan konnen m la donk pa gen enterè si m ap mouri kite m mouri lakay mwen m pa gen dwa ap mouri la si m mouri la yo gen dwa met dife sou mwen men lakay mwen m ka fè rezistans epi m al lakay mwen bon sa t pase an men m pa bliye m pase yon jounen e boulvèse dezoryante. m pa ka konprann sa k pase an epi yo nèg yo gentan fè konsèy de gouvènman yo pa envite m se lòt moun k ap bagay li brèf bon sa pase e m ap di non sa rive la kote l rive an men Jovenel se moun li pa di se si anndan pa bay deyò pa ka pran met sa nan tèt nou. Ok, ou di ou te pale avèk prezidan an kèlke zè avan ke yo menm yo asasine l. Genyen Jakito osi ki fè menm deklarasyon sa. Li di prezidan an te rele li, li di l yo pral touye l, li konnen l pral mouri. Eske ou deja chita pale avèk ansyen senatè Jakito sou pwen sa pou petèt limyè kapab fèt? Onètman m pa kwè sa non. E kòmsi m pa dakò ak Jakito k ap fè vyouz e k ap di de bagay se isi kòmsi prezidan sètènman prezidan nayif men nayifte Jakito a rive twò lwen se kòmsi li konnen li pral mouri, li pa gen lòt kondisyon pou l bagay, li asepte mouri. Non, li t ap di sa avèk dotre moun, e mwen menm an patikilye li t ap di sa avè m. M pa konprann nan menm. Sa vle di, pou ou menm la, Jakito ap bay manti? Non, sa, non, m pa konn si l pale a Jakito lòt bagay. Jakito pa bliye se yon atis, epi Okap chaje atis, e se kòmsi. Non m pa pran sa a la donn. Eske l pale avè l de lòt sijè, ke l gen dè zènmi k ap fè l dè menas? Wi l ka di sa yo. E ki moun ki t ap ba li l? Non pa bliye e bon sa m pa pran l. M tande li, okontrè lè m tande l ap di l m pa menm fin tande bagay la, m p ap pran sa nan men Jakito. E Jakito se yon lejète trè grav sa l di an. Li banalize prezidan trop. Anpil moun bezwen pou atire moun sou yo, pou limen pwojektè sou yo, di moun nenpòt bagay. Dayè mwen menm pèsonèlman m ap di w sa, e il etè onzè konbyen lè n ap pale pawòl la pran chè, kote prezidan di m Nad, vandredi, e vandredi nou pral inogire 60 megawat kouran kafou an. Lòt vandredi nou pral inogire 8 megawat e Pòdepè ki fèt Lasalin Pòdepè. E nan si nap kite yon vandredi pase, nan lòt vandredi nou pral inogire 18 megawat Sent Filomèn nan paske yap gentan e yap gentan senkwonize l e ditan sa a Karis ki gen 800 kilowat yap gentan setup pou nan fè l. Li tap pale sa avèm tou. e tap pale sa avèm tou e donk e mwen e prezidan an di Nad ou konnen tanpri frèm ou wè gen de lè si sa ap pase mwen t rele w poum diw map sòti prepare w prepare w vin jwenn mwen lakay mwen a tèl lè si on jou m bliye kotem ye an kit tout afè sesant vin jwenn mwen.
Ok. Gen de bagay mwen menm mwen pale a prezidan se de bagay de devlopman, de bagay entim de devlopman ki strateji n ap fè pou nou fè pou nou sòti peyi an se pa nesesè se sa k fè m di w ideyal lan si depi fren pran ni avèk Guy Philippe enben nou gen de moun ki l fo pou nou chanje lòd dè choz men jan jan senatè a di lan bon mwen deplore m demanti l men se fo totalman fo non men jan ke jan ke